Gade granmoun. Li gate papa ti dam lan non. Map tann li. Wi papi, anpil enfòmasyon m tap mande w men m pa konn si sa ap deranje w si w ta Non sa pap deranje m pik mwen, se bagay m prese ann pale, pale vit. M pa konn si w rekonèt Makila nan zòn nan silvouplè. Hein!
Makila? Wi. Hein hein, m pa konn moun sa.
Bon, nan zòn nan m leve la m fè tout afè m pa konn Makila. Men se nan zòn nan yo di l rete. Non, Makila pa rete nan zòn nan. Makila?

Men e e oh epa di bonswa ou kanpe ou pa ou pa pase. Non a misye li menm li. A misye li a sa moun. Ha! Ok!
Mwen nou sispèk! Anben yo kòm misye pa li granm lepe a pa konn Lepe a pa konn moun non?
Anben anben ok! Ok! Hum Derespektan wi. Ti moun nan pase rele w lap di w konsa ke si w pa konn makila makilo se bò isi a. Mwen mwen mwen mwen pa konn moun sa bò isi a vin kanpe m pou w wè kèk aksyon w ap mennen map veye anwo. Map veye anba. Ok!

Nale.
An nale tande.
Frekan. Nale di wouye.
On radi liye.
On frekan liye wi. Pèmèt. Mesye. Epi li pa konn avèk yes liye non. Non ti. Mesye ooh.
Map pase byen pwòp wi. Timoun yo pran tan yo retem sou wout mwen m pral achte mesye. Map pale pou yo lakay la map wè yo kanpe.
Kèt mesye. Akano map pati la wi men. M pa janm wè misye toujou men. Banm kanpe tann misye nan lanbwa cha la men. Soirée la cho men. Banm tann misye la men. Bèt mawon ti grenn ap pase la men.

M tou prese prese m la granmoun mwen voye m prese la m pa ka rete. M ka konprann sa cheri. Eske m ka akonpanye w nan wout la oubyen. Non non granmoun mwen chame. Men sa w genyen sa w genyen ou pa vle kore pa la. M pa genyen voye w voye m al don ti fèy. Men cheri ki kote w abite nan zòn nan. Nan bouk la m abite. Nan bouk la ok mwen abite nan bouk la tou wi.

Al gade anba la mwen si m wè nèg yo menm.
Kèt mesye bagay granmoun sa yo ap retire anpil manj nan bouch ti jèn yo wi menn. Granmoun sa yo vre mesye gad yon bèl timoun menn li ta kanpe pale avèm li pa vle yon jou kanmenm map kwaze avèl banm kanpe tann patnè a menm paske m pa janm wè miche menn. Mesye m bezwen pou papa m al touyem. Ok mesye la sak gen la mesye tout nèg nou konnen deja.

Bale sa a Charline te konnen pou l te retire l. M ap apiye l la pou w. Charline te gentan bale anba bra l la. M pral pran chèz la m chita. Paske fò m chita depi m maten m deyò. Yè swa lide m frape sou pitit la wi. Depi anvan m kouche lide m frape sou pitit la.
Onè! Onè! Ake m antre ka tonton m ap vini, tonton Gèval ake m antre. Mezanmi gade koman bouk la bèl mezanmi dat m pa vin nan bouk la gad koman bouk la bèl mezanmi oh mezanmi gad tonton an tonton an pou dat la prale oh pou dat la prale one la tonton mezanmi wap domi sou pye tonton an gade ti pitit la ebal fin ròz ah wi m fin ròz wi tonton ou fon ròz fanm wi vire m wè Ooh! Ou pap chita? M ap fè yon ti chita, m pa prete non tonton. Ah, pa gen pwoblèm.
E, epi apèn m te sou non w la wi. Se vre, kòman w ye menm tonton? Ah, ou, ou konnen. Mezanmi, tonton m fè yon tonton. Mezanmi, pa tonbe non tonton, pa tonbe. M pap tonbe.
Rèv sa k ap chèche chimen reyalite. Rive anba la.
Pral met anba tèt anba. Aww kèèt sa fout bèl. Atande vou. Sa w gen? Ah si si je di atande vou je dwa rapwoche twa Kòm sa. Woy.
Ahh. Kot bagay sa soti? Cheri, eh, ou konnen m son nèg ki, ki konn pale franse anpil tout. Ou konnen m konn pale franse anpil. Tout, tout, tout nèg nan bouk la konnen m ton, ton Dilòm, Konpè Zo.
Ebyen, vide men pou m tande.
Cheri,

Tonton kot matant mwen a mimi ba we matant mwen lal nan mache. Matant ou gentan al nan mache pitit m. Mezanmi m genlè pa pwèl non tonton. Enben ou vin fè jounen avè nou oubyen ou vin fè 2 jou avè nou. Non tonton m pa prete non. Ou konnen yon zanmi m gen kap fete fèt anivèsèl li la mi nan si mayi nan ti bannann nan menl. Ah Mayi Rose sa fè lontan ou pa vin nan zòn nan mwen m panse jounen ou vin fè. Non map retounen tonton m pat ka fè jounen map retounen. Enben Marie Rose, ban m di w, ou konnen bagay yo pa bò isi, e m pa t konnen ke si w t ap vini, e m p ap ka al chache bannann nan pou ou, m ap ba w randevou pwochèn fwa w vin chache bannann nan. Se kilè fèt la menm Marie Rose? Oh, demen si Dieu veut wi tonton, demen si Dieu veut fèt la wi. Oh, demen si Dieu veut fèt la? Wi.

Ah Marie Rose fò timoun yo vin fè yon kèk jou avèm wi. Nan ou konnen yo pral bay vakans nan semèn nan la va voye m fè 2 jou ansanm avèk tonton.
Ok Marie Rose. Bon pa gen pwoblèm non. Wi. Banm fèmen pòtal la Marie Rose. Wi. E ou konnen kòman bagay yo ye e cheri e ou konnen je je je anpil lamou dan kè pou toi. Ou konnen mwen m son nèg tout nèg nan bouk la konnen m ou konnen ba yo j'ai anpil d'amour pour toi je t'aime ti kè cheri ou bèl anpil ou vrèman mache nan sanm ou konnen. Français wap pale la. Oh!
Sa se la la meyè fransè la le di bo fransè le pwofesè le pwofesè fransè a a a a a a. a simplicite moi. M pral pale ak timoun yo, m pral m pral gaye koze a pou ou papa. Ah ah chéri ou pa ka fè m wont konsa hein hein kounya pou pou. Bon gad yon bagay mesye
kot komokyèl sa soti gad yon koze. Moi ti men je dois jouer komokyèl. Ah cheri ou kitem ale pou Mesye oo Anben anben anben ou ta ou ta dim on babay Ok pa gen pwoblèm Fanm nan renmen m.

M wè lotre jou m ap pase bò bagay la la anba epi m wè m kache dèyè mouda bwa m tande y ap di konsa o o y ap di cheri je suis quant à moi vous avez tué un homme mwen m pa konn bagay sa yo mwen Tande piti fim nan w wè a e pa manm nan Lotre jou la m wè l bagay He Godeil Li ka se manje ou bwè di sou pral bay fè zè sou pitit la Non

Byen pozisyone lal mal pozisyone pou jiskaske san zave wèl ap vin di pitit mwen gen nèg gen nonm. Komeso Al fout yon ti silans ou konnen sim parèt la yon bagay nan bout. Bagay sa poko ka gen silans non. Konpèso banm di yon bagay konpèso imajine ou timoun nan se timoun ou li ye epa vre men moman chante la fèt se epa dema ton la. Rive w rive anba kit gen pa gen menm yon de tèt la ou paka pa jwenn. Se pa vre? Men pou kite godeyis e godeyi timoun kap mache tonbe tonbe sou si wèl vòlè melon moun pou kite godeyi vin vin vin fè w gaye nan jaden an. Map pase jis anba mwen m tande bri a. Mwen m konnen ki moun nan yo abitye antre la men m panse se e nan melon yo vini wap fè kèk bri lè m pare m wè se ou avèk godeyis kap fè bri a la. Nan pitanm.
Tande tande konpè sou tande. Ki moun nan ki moun ou li ye?

Konpè zo, lojik la, epa lè w pran timoun nan wap onfle ebyen onfle a, epa li k pi enpòtan konpè zo. Dayè timoun nan timoun nou li ye. Gonayiv vin vin yon bagay, lè w rive lakay, wa rele timoun nan, wa poze l kesyon, ou kite Gonayiv ap fè w fè yon seri mo vèsan bagay. Non konpè, gon pwovèb ki di, depi moun nan pa wont besi de won pa wont jaden bay.

Bon ti gason ap pale avè w. Pa reponn li non pit mwen. Pito vin pote nou plent pou ti gason pou nou fè ti gason chache manman l pou ou. Pase peyi a twò di. Non se peyi a twò di. Ou konn kijan papa w ye dwòl. Papa w dwòl anpil wi. Ou wè kijan kantan an ye nan peyi a. Peyi a pa bon. Pit mwen. Mwen ka koute w. Yon bèl yon bèl pit mwen m ye konsa. Pit mwen pale papa w pale m deja ou tande wi pit mwen. M tande. Ou tande wi pit mwen. Pase mwen pa kapab ankò pase peyi a twò di. Kòk a koute wi. Men manman. Jan wè m pale a tankou menm si ta yon moun ta salye m deja m ret konn li. Anben fòk ou te. Vwa tankou yon dwòl deyò a pit mwen. M ta yon bèl pit fi konsa m genyen mezanmi. Konn ap m kite vakabon ap vin gaspiye w. Li pa bon pit mwen. Li pa bon. Men si moun nan salye m m ka reponn. Ou ka reponn. Se vin pote m plent.

Konpè so daye timoun nan se pitò li ye. Di misye mwen pi bon. Mwen di.
Konpè so tande konpè so. Mwen map pale avè w fòk ou tande m pou w banm repons. Map pale avè w menm si w granmoun map pale konpè so. Daye timoun nan e timoun ou li ye. Tchwe timoun nan e pa sak pi enpòtan. Kale l maltrete l e pa sak pi enpòtan. Daye konpè so lè w gen yon timoun se w ba l tan tou. Ba timoun nan ton. Mwen pa ba l tan. Pale avè l.

Jodia m kwaze avèw jodia fòm gade tout sa ak tout kèm pou ou so m pa konn si w prese? Se vre? Wè.
Bon m pa tèlman prese non men poukisa chak fwa ou wè m ou toujou kanpe m sou wout m an? Voilà son bèl kesyon li cheri. Pou m esplike w chak fwa m wè w sou wout ou ou wè m toujou kanpe w paske m renmen w. M ap di w sa jodia ou vrèman enterese m. Ou se premye moun ke m kwaze nan zòn nan tou. Fè espri m pa anpè menm. Se vre? Wi.
M pa konn si sa t ap deranje w pou w ta kite nimewo telefòn ou pou mwen. Silteplè. Bay telefòn nan men m ap ba w nimewo telefòn ou zanmi m.
Kote m wè Rika la, Rika jwe yon ti mayèt la, m gen lontan m pa fè jwèt sa non.
Oh, e a bra toutoun yo la. E so, e a bra yo la.
Oh, mi fmi ka. Ou pa la, koto wè la. Oh, e pa dèk ma chache la, m pase la ka ou m ba ou, koun ya e lò e. Ou e toutoun ki kouve bra sa ou, li pa wè m veye ou, koun e l pral fon chabon. Ah, e byen, ok, dako. M veye gade si ou la. Mh.

Si pa gen moun la Jodi a Ah Pa gen moun la non Ban m fè yon chita Ayy Se pa chak jou pou nèg nan jaden non Jodi a se jou pou w pran ti plezi w pou w fè kò w Wouh Jodi a se jou pou nèg E pa e pa chak jou pou moun nan jaden nan bouk la non Jodi a se jou pou w kale postè Wouh Apa Sèl ou k konnen. Si m t wè ton Dilòm la l tap bon wi, l tap bon wi pou nou te fè yon ti pale. Ay m bezwen mouche nan bouk la. Ay. Daprè jan bagay sa te kenbe m la, m pa t ka pa vin lage l. Ay jan bagay sa te kenbe m nan la, m genlè te ka menm lage l sou mwen. Wouyy, kounya m santi m lejè. M nan vant mwen lejè kounya. Jan bagay sa te kenbe m nan, fò m te lage li. Pou kabrit yo pa sot andedan pak la.

Santi mwen mède m se grangou. Wè. Oh, ti boule. Oh, tonton. M bon son lot ele eleman chita la. Ti boule sa t gen la menm. Ah, m vin la m pa wè w. M di ban m fon ti chita. Mirak. Bon ti boule, ou chita on kaligraf kou on ti boujwa. Ah, ou konnen tonton. Ou chita an kaligraf wi. Ou pa chita? An tande vin chita non. Ou sou mat la m sou dal la. Ou mèt chita a. Ou mèt chita atè a. Ou mèt chita tonton. Ou mèt chita atè a. Vin chita atè a. Vin chita atè a. Ou sou dal la. Ou sou mat la m sou dal la. Ay. Ay. Bon ton ti boule kòman bagay yo ye menm? A nou koze tonton. Ki mirak ou vin la jodi a? Bon tonton wa. Gèlè se sant konbit la ou tande m ap fè pou yo netwaye ti piman pou mwen ki fè w vin la wi. W ap fè konbit tonton? Wi map gen konbit nèg an anba nan fanmi animo pou ti piman ooii. Tonton kòman map di diri ap kwit nan konbit la. Anpil kanistè diri ap kwit wi. Anpil kanistè diri ap kwit. Tonton menm chita sou dal la banm chita sou mach la talè siklòn pase l pran w la ou tonbe a pa gen manm. Enben tiboule m pa gen pwoblèm.